Gen de jwè e de jwez ki konn viktim de blesu, non sèlman nan foutbòl oubyen nan spò, dirèkteman nan tenis lan gen 4 blesu ke jwè sa yo ak jwez sa yo toujou sibi. Genyen sitou de aksyon ke wap fè sou kou w lan, pa egzanp, lè wap fè sèvis, wap fè yon vole, wap fè yon monte o filè, yon passing shot, yon smash, donk sa yo, yo non sèlman. E a fòs de repetisyon ke wap fè yo konn min bay blessure sitou nan epol ou nan koud ou ok donk yo fè konnen un quart des blessures ki egziste oubyen jwè ou jwez ap pran nan tenis lan li sòti nan manb siperyè yo m vle pale de E pati ki anlè a, bon, nou menm nou refere nou a sa, nou sonje sa a lekòl, lekòl nan ap aprann nou sa, e nou menm tou ki ap li, paske m konn anpil nan nou, se otodikdak ke nou ye, nou fòme tèt nou, nou chèche, e. sa ke n pa konprann, oubyen sa ke nou li nou pa konprann, nou fòme tèt nou. Pa egzanp, lè m pale de manb siperyè, nou wè pa egzanp lè jwè w lan li menm li itilize men li, pa egzanp gen de blesi ke jwè w lan kapab pran nan men l, donk sa, e sitou an poul, ok ke jwè yo konn genyen sa ken rele zanpoud la li konn anpeche li alèz poul fè rebon yo poul fè sèvis yo ki ap bal anpil pwoblèm lòt kote ke jwè lan li menm kapab blese ankò se nan koud li ok yo di ke e majorite blesir ke jwè yo souvan genyen nan koud se a fòs de repetisyon ke yap fè swa nan sèvis, jan ke n te di o debi an, de m kapab di kou ou ankò smash ke ap fè a repetisyon, ok, paske ou konnen nan tenis lan jwè lan li menm li varye jwèt la, le rythme. Pa egzanp, se jwè lan li menm l ap itilize dè estrateji ke nou kapab di dè estrateji e. ATP ok ki genyen nan tenis la. Lè m pale de ATP m pa pale de adenozin trisfosfat non se pa sa. Donk n ap gade pa egzanp ang direksyon kote e jwè la li menm li vize pou l kapab sèvi a e trajektwa ke l ap bay la. ok e pas lan kap melanje ansanm avèk li a la sa son taktik e teknik ke jwè lan li menm pral anplwaye vrèman poul kapab fèl a fòs ke lap varye le ritm lap chanje lap jwel fò lap redwi nou kapab di nan fòs ke lap mete nan bal yo donk sa konn vin bay pwoblèm dirèkteman avèk koud la ki konn e ba yo doulè ki vin fè ke jwè lan an swa, madam mesye, li pa kapab kontinye jwe yon match. Parayè, gen sa ki rele tenis elbow lan, se yon blesu m kapab di ki pli frekant nan tenis lan, tèlman jwè yo vrèman yo blese. nan bra yo donk sa li ekstrèeman enpòtan nou jwenn sa osi nan manb siperyè la ke jwè lan li menm li toujou e ap sibi 4 blesur nan sa e menm nan epol li yo pou pati manb enferyè lan wi yo blese la tou pa egzanp gen de jwè ki viktim nan tendon dachil ki viktim nan jenou ki genyen. Nou kapab di pwoblèm nan janm ni e genyen de jwè ki viktim lè l resanti de doulè miskilè o nivo nou kapab di molè li donk sa li veritableman egziste se pa sèlman wè ke y ap jwe men genyen ka blesi e ki toujou fèt a repetisyon ki vin pèmèt on pakèt jwè vrèman pa atenn nivo yo, pa egzanp lè nap pran yon referans ke anpil nan nou konnen, Juan Martin del Potro se yon jwè ki tap monte vrèman e an fòs e toudenkou ou wè jwè sa li menm tou jwè ap blese, li pa vrèman kapab kenbe yon regilarite e sa gen lontan depi nou pa jwenn

Pafwa sa konn sòti nan kad blesi. Gen de jwè ki oblije pran retrèt, se blesi ki fè l pran l. Pa egzanp Nadal ki pral pran retrèt li la, li gen de blesi a repetisyon, l ap fin jwe koup Davis lan, apre sa l ap bay vag. Donk blesi lan li egziste madam mesye nan tout spò ou ankò nan tout disiplin. Pou pli de presizyon, donk li egziste nan ka sa. Donk pa gen espò e san ke ou pa mete antre giyimè kat blesur lan ladann donk sa li vrèman enpòtan mèsi tout moun pa bliye ke ribrik sa li patwone pa enjenyè Serge Morissaint yon bon jan enspeksyon pou kay ou se kontakte enjenyè Serge Morissaint.